Madame mesye bonswa bon wi fè anpil fredi wi la anpil fè anpil fredi men nòmalman pandan mwen sou pak la la mwen nan pake Oigins moun ki chili yo sa se mou vista la rena donk pandan mwen mache la epi mwen di bon mwen mwen itil nou mwen fè yon ti video an nou pale de yon bagay ki trèz enpòtan

Medam yo, yo pwoteje pa sa nou rele òmon feminin yo. Sa yo favorize yon meyè kontraksyon mis yo, men mis gòj yo. Nòmalman, medam yo, yo pwoteje pa ògàn sa yo jouska nan laj menopoz yo. Mentenan. Ronfleman an li li pwovoke pa sa nou rele, alò li pwodui pa sa nou rele farenks lan. Farenks lan se yon ògàn ki pèmèt lè li soti, lè rantre nan nivo poumon an. Metenan, lè n ap dòmi, lè nou ap dòmi, e, e, Pharynx lan vin genyen mwens difikilte pou ke, e alò, e, e, gen mwens difikilte pou lè a la pase de nen ou, ou, avèk bouch ou, pou li rantre nan gòj ou. Pou ki rezon? Paske, e, e, misk yo, yo, yo vin kontrakte. E lefè ke yo vin kontrakte, li vin fè menm efè avèk yon balon ki gonfle, lè ou ap, lè ou ap retire lè la nan balon ki yon ki, ki gonfle an. Donk, le fè tè ke ou pap ouvè bouch balon an a tout dimansyon li, pou ke tout van yo pase, e byen, e, e, le fè ke, le peu ke ou ouvè bouch balon pou van yo sòti, sa koz ou tande gen yon bwi ki fèt. ki soti pandan lè lap soti a enben se menm bagay la tou pandan lè la ap soti oubyen ap rantre e nan poumon ou le fè ke ou kouche e jeneralman moun ki wonfle lè yo kouche sou do jeneralman lè yo kouche sou do yo wonfle e mis sa yo vin gen difikilte pawa gen difikilte pou li ouvè ase pou lè yo pase E sa koz moun nan li ronfle. Ok? Donk pou byen konprann sa, gonfle yon balon e pi e pi e kite lè la soti men pa ouvè l nèt wap tande gon bwi ki fèt. Se menm efè sa ki fèt nan gòj lan ki koz moun nan ronfle. Sa ki vle di ke lè yon moun ki wonfle se pa akoz de nen li li wonfle men se akoz se o nivo de gòj li mis yo kontrakte donk pa gen ase espas pou lè lan rantre nan nivo poumon an ki fè moun nan li wonfle donk kelke konsèy an di konsa ou kouche bò kote yon moun ki wonfle pandan li ap dòmi se ta pèmèt ke moun sa li vire sou sou kan e sa ki ta pral sa ki pral pèmèt ke mis yo yo degaje plis ki pral pèmèt moun sa li pi fasil pou respire konsa l ap gonfle mwens e dezyèm bagay an yo pou yo pou yo konseye pou ke moun ki ronfle yo pou yo pa bwè le swa pou yo pa fimen le swa ou ankò pou yo pa manje 3 zè tan anvan yo dòmi. Epi tou lòt bagay la se yon pwotèz dantè li menm ki pèmèt machwa la li redwi li ki pèmèt machwa la gen yon kontaksyon sou mis yo e ki ta kapab pèmèt ou gen plis lè ki pase gen mwens difikilte pou ke lè la li pase rantre nan gòj ou. Lòt enfòmasyon nou panse ki trè enpòtan nou kab baw o sijè de ronfleman, se yon moun ki ronfle, je e ou ka, moun kap ronfle bri sa ka rive jiska 78 desibèl. 98 a 78, 80 jiska 85 desibèl menm. Desibèl lan se mezi pou yo kontwole bri. Yon moun ki ronfle jiska 78 a 80 desibèl vle di bwi sa se yon bwi ki ta egal avèk yon bwi yon motè kamyon. Donk sou ka, sou ka, lè yon kamyon ap pase sou, imajine ki bwi motè la fè, e ben ou a gon ide de sa nou rele nivo. nivo son ke moun sa bay lè ke li ronfle. Epi lòt bagay, yon konsèy ki trè enpòtan pou nou ban kòm enfòmasyon, yon moun ki ronfle jeneralman li konn li konnen konnen yon pwoblèm ki rele apne di somèy. Kisa apne di somèy lan li ye? Enfòmasyon, bèl enfòmasyon nap pataje avèw la. Apne di somèy lan se se. Apne di solèy la se sa, di somèy la padon, se sa nou rele dèzarè, dèzarè ou pandan ke w ap dòmi. Dèzarè de respirasyon pandan w ap dòmi. Trèz entè, trèz enteresan, trèz enpòtan e trè bòn enfòmasyon. Pandan ke moun ap dòmi, e afòs ke li ap wonfle e misye jan l kouche an. pèmèt ke respirasyon pa fèt, pa fèt byen, e de mis yo, mis pawa, de pawa yo konn e rankontre e pèmèt lè an la pa pase o nivo, pa pase o nivo de gòj la pou li vin nan poumon an. E lè sa a, moun sa li kanpe, respire nòmalman. Sa ki koz moun sa a li ap reveye kategorikman. Otomatikman gen gen ap moun nan konnen sa ki rele apne di somèy la, l ap reveye kategorikman. Men arè de respirasyon an l ap reveye kategorikman apre sa pou l al redòmi ankò. E yon bagay ki trè enpòtan, anpil fwa gen moun ki konn fè eksperyans lan ki di ke kèt yèswa m pa dòmi menm. Yon moun ki fè apne di somèy oubyen moun ki konn genyen sa nou rele sa nou rele arè. Arès respirasyon pandan wap dòmi. Donk se jan de, se moun, moun sa yo jeneralman wap moun ap di w, kèt kè sa m pat dòmi menm. Se paske, pa paske w pat dòmi, se paske pandan w tap dòmi an tèlman w tap wonfle, ebyen misk yo kontrakte e te pèmèt pandan nannuit lan yon, yon arè de somèy, yon, yon arè de, de respirasyon padon. Donk avèk sa kounya la ou vin reveye e. e sa ka pwodui plizyè fwa pandan sware a. Trè enpòtan. Plizyè fwa pandan sware a. Donk, se pou nou di w ke, e pa tout moun ki wonfle. Premyèman, medam yo, jeneralman yo wonfle mwens ke mesye ou byen. Konpativeman mesye, mesye wonfle plis ke medam yo. Se paske medam yo, yo menm yo pwoteje pa sa nou rele òmon feminin ki genyen yon bon kontraksyon sou. sou ògàn gòj lan, e jiska laj menopoz yo, ògàn sa a, li favorize kontraksyon sa yo, li favorize bagay sa. E pi lòt sa pou nou di ankò, selon mòfoloji, selon mòfoloji moun nan, kap koz li wonfle ou pa. Trè enpòtan, selon mòfoloji. Pou ki rezon? Paske gen moun e pawa yo pi gwo, gen moun pawa yo pi piti. Donk, tout otan pawa nan nivo gòj la, mis yo yo pi gwo. Donk, lè w ap dòmi, e kontraksyon mis sa yo kapab e. anpeche lè an lan rantre e lè sa li pral pwovoke sa nou rele sa nou rele wonfleman epi lòt bagay donk jan nou di w li se selon mòfoloji moun nan donk tout moun kapab frape pa sa fi ou gason men jeneralman medam yo yo gen yon chans yo menm akoz de òmon feminin yo donk Timoun tou kapab ronfle e ronfle osi fò ke granmoun. Donk, se tout sa ke nou te pote pou nan ti videyo sa. Nou te vin pale de ronfleman. Nou panse ke se yon bagay ke anpil moun konnen. Dayè, 3 moun sou 10 atravè le mond ronfle. E mari ou ka ronfle, madanm ou ka ronfle, pitit ou ka ronfle. Donk, kelke pò, Nou tout nou konnen sa ki rele wonfleman, nou tout nou kapab gen yon moun nou ki wonfle. Mwen panse si ti enfòmasyon sa te enteresan, ou kapab pataje l dèke li kòmanse nan nwit. Kote nou ye sou pak Palke O'Higgins pou nou te pote bèl ti videyo sa pou ou. N ap ba w randevou pou yon pwochen videyo. Malgre li fè anpil fredi, men mwen te fè ti videyo sa pou m pote pou ou, pou m pale w de wonfleman. Tchaw tchaw, a la pwochèn!